Hey! Mezanmi! A nou lakou m gen jan nan wè. Ti flè sa yo, se yo ki ap gou. Anpil moun ta renmen posede yon lakou konsa. Bon, fò w redi! Sa k fè w wè lè yo gen fanm de twa jou kite yo, yo ka ba yo sèvis. Pa ou sèvis wi. Tonton Caroli pa ban nou sèvis. Pita map ban ou bay ankò. E 3 fwa pa jou. Menm jan w manje a e 3 fwa pa jou fò ou je yo. Ok. Nou byen benyen. An nou pran sante.

Bon medam, nou gen de joli demwazèl, se pa vre? Non gade nou se de ti lozanj. Bon, sa m vle di nou medam, se espwa nou gen, se nou ki avni peyi a, se nou ki jèn. Espwa nou gen. Se nou pou ki fè moute avyon. Nou pou ki fè moute elikoptè. Nou pou ki fè moute menm soumaren menm pase m sipoze pase anba lanmè tou. Sa w di m la, ou fè m sezi. Men pou sa fèt, fò nou pran, fò nou pran tèt annou. N ap fè sa. Lè m di pran tèt la, se pa ki vole lage anba non. Sa w di m la.
Se ti bagay nan fon nan son nou. Ou fè m sezi. Èske nou tande?
Ebyen ok, m pral kite nou la, m prale Laka pa pita. M ap vini.

Pi bon dyaspora pitit. Evre ui. Hey!
M jwenn li la lot wi Jina. Ui, bon pitit.
Ou pa konn konnen koze sa. Ou nan cho, ou konn kijan papa m jalou deja. Se sa menm pitit, se sak fè m pa te vle di sa devan. Ou konnen se sè m ou ye, fò m mete w alèz. E ki lè w te jwenn tyèch wòl sa pitit? M pa t anko jwenn yon sè m, men jodia la, m prepare m pou m al wè l. Evre? Ui. Jan w bèl la pitit.

M sot konta papita m pa jwenn papita non. Ou pa jwenn li? Yo di li pa la. Menm mwen fè anpil tan m bè si se jwenn ou jwenn li. Sifle!
M pa jwenn papita m te oblije pran 5 minit pou m wè si m te wè li. Li pa janm tounen non. Bon papa, nèg sa w ta pral wè l lakay? A, s on pye poudre misye ye, pye poudre l ye. M byen kontan wi.

An bon ok ale pa rete non. Dako papa. 2 minit m bon.
Ok papa. Map vini sou. Bon ok pitanm. Ok selman. Selman ka moun pale pou ti bout bagay tout syon. E sak fè la vodi a pote sou a. Ok. Bon se poum di w m sispèk ka moun nan nan mennaj ou. Oh m pa kwè sa papa. M di w m sispèk sa mwen se granmoun mwen ye. M sispèk sa wi.

Pou pi gwo toujou. Hey! A nou jèn fanm pi Bondye ban ou, hein? Wouyy! Bon. Ta tan li di lap vini sa. Kote kote Kamou toujou? Li di 2 minit, men lap kouri sou 5 minit. Map tann li, bon m fon ti kabish.

My name Twenky. Bon, depi nan non sa yo Twenky se ti non, ti non anglè. Ou mè chita. Ou mè chita papa. Ou mè chita sou sou.
Bon blan ye.
Ok.
Bon jeune homme, la parole pa il est à moi, il est à vous.

Fò ba ou sèvis ou wè sam di la menm tòti nou gen nan lakwa wè waww se sa fò travay. Mwen renmen lakou a vye. Lakou a bèl. Se pa sèl tòti nou te gen nan lakwa non. Nou te gen elefan, tig. Mwen menm m te gen yon pè lyon, sove ou sove. Wi m te gen ti bay sa nan lakwa. Jan ou wè bay sa yo, agwonòm a vin achte nan men nou ti pa flè. Sa m di w la, nou redi pou sa.

Adje.
Mèsi. Alon konn ou konn sa pou fè akèy, m pa bezwen esplike w anyen. Wi, manje kreyòl. Manje kreyòl, pa gen pwoblèm. Hum-hum. Bon, e pa bliye, ou bliye di dyaspora bonswa. Son dyaspora ye wi. Bonswa mesye. Ay.
Son dyaspora ye wi. Mesye Ayidyou. Ok, miss pa pwoblèm.

Mwen se moun mba wè ou. Ok. Kamou. Mwen mwen kaje nis nis de ya ou an. Mwen mwen mwen mwen mwen bala te jespo. Dako. Ha. Mwen di ne. Wap byen manje la. Yeah it's good.
Yeah it's good.
Good food. Oh. Koko je koko je.
Humm Gogoch ap byen pase la Humm ok Bon m vle pale avè w
La parole pa ilè a mwa ilè a vou Men jis avan m pale avè w wap fon ti deten pou deten pou silvouplè Alright Wi paske w vit ten pou la ya avan mwen jwenn byen No problem Humm
Bon ok. M bezwen konnen plis enfòmasyon de ou. La parole va il est à moi, il est à vous. M ap koute w. Ay, I can do that.
Ayayay, I can, I can kisa? Non, ou pa bezwen fè move san. M di w m ka fè sa, m ap. Men ok, m ap koute w. Yeah.
Like I told you. Mwen kwè m se tande. Like I kisa? Like I told. Non, pè a, m di konsa, menm jan ke m te di w deja. Ke manmanm lòt bò oh papam lòt bò vwala e mwen menm se lòt bò m fèt misye m just ap pran ti lèz mwen Ayiti. Ayiti Ayiti se sa se sa bon m konprann sa w di a paske de tout fòm yon se lòt bò ye nèt egala m bway lòt bò pitanm bway lòt bò nou tout bway lòt bò yes oh eh.

E poko poko poko poko ou pa fin gade video tonton karilis jiska prezan epi ou pa abòne dim dan wap wèl make subscribe oubyen s'abonne apre sa peze ti klòch la konsa chak video mwen lage wap jwenn yo chak jou like kòmante babay merci.